Ami entènot bonjour se yon plezi jodia pou jounal la diaspora rantre lakay ou. Nou konnen le mond antye ap travèse yon yon pandemi ke nou konnen sou non covid 19 e nan tout peyi nan mond lan atravè sistèm sanitè yo yo paka jwenn kontwòl maladi sa. Epi nou menm an Ayiti sa pa fè twò lontan depi mspp li te rekouri la avèk medsin tradisyonèl la pou te ka gade nan ki mezi nou te kapab gen kontwòl maladi a. Jodi a se vrèman yon gran plezi pou nou pou nou rankontre yon moun ki konnen nan koze vodou an Ayiti. Nou kay Bilolo ansanm avè l nou pral gade covid 19 la avèk vodou. Bilolo se yon plezi pou nou vin lakay ou la maten. Bon, se mwen menm ki pou remèsye nou, dè ke nou te fè deplasman an, nou vini. Donk, m ap salye tout entènot epi tout fanatik tele. Jounal La Diaspora.
Jounal La Diaspora.
Donk, yon salitasyon spesyal a Diaspora sa ki refize ini l fas a sen pou san moun k ap maltrete peyi a. E jan m toujou di, la sèl fòs nou pou n retire kò nou anba lè nanti. 5 pou san boujwazi malpwòp enpòte kap toupizi pèp la se dyaspora a ki pou ini l fas a yon leta nazi e yon boujwazi malpwòp eze. Mèsi. Ok bon kiyès ki bilolo? Ee Bilolo Kongo sè le non ke mwen pran an souvni de mè zansèt ki yon ete desime paske le kòd nwa. fè w yon byen mèb, dezòmè tu portes le nom du colon dans ta chair. Donk, an souvni de moun sa yo ki pa t konn non yo, ki pa t konn kote yo soti, paske ne dan la koloni, ne dan lè plantasyon, yo efase memwa w selektiv ou. Dezòmè tu as un bien mèb, Ou se yon mèb san nanm, paske pou yo te mete w nan esklavaj, se sa legliz katolik te di, e jounen jodi a nou fyè pou n ap fete fèt dye la sen jan, dè trik ki n'on ryen avwa avèk non afrikanite. Donk an souvni de moun sa yo ki pa t gen non, mwen rele tèt mwen Bilolo Kongo. Donk le mo Bilolo vle di feu an lang kikongo, lang pale pa lè Bakongo, Okongo. Otrefwa lon nèg te konn met plizyè koulè sou li, Yo te konn trete l de nèg Kongo. E jounen jodi a, kisa w remake? Chokola, ble, vèt, tout fon maryaj de koulè. Donk, lè koulè egziste a leta bou dan la nati, la nati gon divèsite ladan l, e sa k fè m toujou ap konbat le fenomèn di Dye inik. Donk, pou jan la nati prezante, pa ka gen yon kreyatè ki soti kay pèp ki t ap matirize nou. Donk, an gwo, se sa ki Bilolo Kongo a. Mwen se yon gestionnaire de formation, m se yon chef cuisinier. Nou klawo lakay mwen nan yon restaurant ke n rele Kay Bilolo. Nou frape manje kreyòl. M se yon père de famille. Epi m ap konbat pou dekolonizasyon mantal e redone vodou a plas li nan yon sosyete kote legliz katolik avèk leta ayisyen ki swadizan yon leta layik te fè yon kanpay de rejete kont vodou kote yo te asasine dè milye de ougan Yo te brile dè milye d'artefak e yo te menm atake yo a la nati, a savo, si jounen jodi a nou gen 2 pousan de kouvèti forestyè, fò nou di ke legliz katolik pou bokou, legliz potestan pou bokou. Donk yo detwi mapou, yo detwi akasya, yo detwi bwa dòm, yo detwi siwèl, tout gwo pye bwa nan gran Paris yo jete, yo di w se dyab k abite ladan yo e yo te fè yon masak sistematik kont. La faune et la flore d'Haïti. Menm chwèt, hibou, yo di w se bèt dyab e yo te detwi yon pakèt bagay. Donk mwen menm je suis le seul rempart kont cette religion génocidaire. E m ap pwofite salye travay yon pakèt gwo ougan, gen Darati Makandal, gen Simbi Prince Jerry Benjamin, gen Manbo Ingrid Lera, E chaj a moun kap fè travay map fè a. Donk m pa le sèl nan travay dekolonizasyon mantal la, gen Aboubaka, gen Manbo, chaje chaje chaj a moun kap fè sa map fè a. An gwo se sa ki bi Lolo. Ok, anfèt ou pale de yon travay ke nap fè pou nou dekolonize moun yo mantalman gras avèk Vodou. Prezante nou Vodou a. Vodou se kisa? Vodou se le sèl ranpa kont lèzenjistis sosyal a travè le mond. Pa bliye pa pa gen yon legliz ki te kanpe kont lenperyalis kont lesklavaj. Donk il a fallu ke nou te fè yon reyinyon politik mistik pou nou te pran konsyans de eta de byen mèb nou pou nou te al konbat la frans esklavajis. Donk vodou a son ranpa kont enjistis kont inegalite kont dezumanizasyon. Vodou a se yon kilt o zansèt, vodou a se le respè de la nati, vodou a se respè moun. E moun se pa vle di èt imen, gen yon pwosesis ke m vin avè l nan vodou ki rele mounizasyon. Lè w mounize sa vle di ou pran konsyans ke ou la pou ede, ou la pou sèvi, ou la pou fè byen. Malgre ke nan Vodou le byen e le mal pa egziste, paske Vodou baze sou prensip de la nature ki di y a des chasseurs et des chassés, gen predatè e de pwa. Aux yeux de legliz, les esclaves furent des proies. Yo chase nou, yo matirize nou. Donk jounen jodi a, nou fon fwon komen pou nou konbat alyenasyon sa a. Afè de ap nan liv des frères de l'instruction coloniale w ap di yon timoun Christophe Colon a découvert l'Amérique.

Ou gen de plèn fètil n ap enpòte manje de la Repiblik Dominikèn. Nou sòm devenu yon pwovens ekonomik dè vwazen de lès. Èske se vodou ki fè n pa pwodui? Èske se vodou ki fè asasen ap matirize moun? Èske se vodou ki fè yon prezidan de la Repiblik ka gaspiye tout lajan peyi a? M pa kwè. Alòske yo prezante vodou a kòm yon bagay satanik, alòske pou konèt satan il faut être chrétien. Dans aucune langue africaine ou p ap jwenn mo satan. Donk. Se sa yo fè nou. Yo fè w pa asepte tèt ou antan ke w ye. Yo fè w rayi tèt ou. Yo fè w rayi Dessalines pou w ka renmen Jezi. Alòske le sèl liberatè de la race noire se Jean Jacques Dessalines le Grand, pa gen ni de, pa gen ni twa. Ok men gen anpil moun ki di vodou a pou bokou nan sa kap pase an Ayiti la. Sa w antann pa pou bokou? Eske moun kap pale vodou mal yo konn les principes du vodou? Premye prensip vodou se konesans.

Moun nou te chase a travè le konkorda yo pral vin antre an Ayiti pou yo fè lekòl. Si w pa konvèti nan relijyon katolik, ou pa gen aksè a lekòl. Avèk la vag de lokipasyon amerikèn, ou pral genyen pwotestan ki pral antre an mas. Yo pral konvèti moun pou diri, pou sinistre, lè gen siklòn. Donk, nan kwa le vodou est responsable. Lè w pran prensip konesans lan, li di lè w entèlijan ou enkapab ranpe, ou enkapab esklav. Ou chwazi zanmi w vle. Vodou di lese koule pou m ka gen bon zanmi. Sa se pwone la diplomasi. Ojodwi, Sendomeng ki bò nou an la, li an relasyon diplomatik avèk Larisi, avèk la Grand Chin, avèk Liran. Nou menm nou rete anba pye Ameriken. Se vodou ki fè n pa chwazi de patenè privilejye? Se vodou ki fè ke jounen jodi a gaz la desann sou le mache entènasyonal e li stil chè nan peyi nou? Se vodou ki fè gen yon revolisyon avèk galon jón? Non. Se vodou ki di moun pa plante? Lòt prensip vodou se konbit, se pataj. Vodou di si w bezwen rich, se pa syèl la pou w gade, se tè a pou w travay. Yon peyi esansyèlman agrikòl, kisa l tounen jodi a? Yon peyi esansyèlman enpòtatè k ap enpòte manje perime. Manje toksik. Lafarin ki pwodwit an Repiblik Dominikèn è toksik. Nou fè pèp la konsome l. Lwil ki nan galon yo se de lwil ki repase deja, de lwil ke tout fritez Ozetazini sèvi, epi moun pa bò isit achte yo, yo met koloran, se sa y ap vann. Se vodou k fè sa. Alòske wowoli se lwil. Pistach se lwil. Mayi se lwil. Eske nou gon endistri kap bay pèp manje? Eske n fè travay? Vodou di si w vle rich fò w travay. Si fanm nan kite w, met kòb nan moun lò pou jwenn lòt fanm. Se prensip vodou. Eske se prensip yon te etidye nan lèzekòl? Non. Eske le diskou de Dessalines pwononse le premye janvye 1804 etidye? Ou konnen l? Non. Ok. Ou pa konnen l. Eske yo fè w li kòd nwa w lekòl? Hum sa yo diw nan kòd nwa. Anpil bagay.
Premyèman ki sa yo te diw non le kòd nwa n'a jamais été étudié dans les écoles paske si nou te etidye kòd nwa nan lekòl nou nou tap konnen ke tou nèg nouvèlman debake dans la colonie devrait être converti dans la religion catholique apostolique romaine jounen jodia nou pa tap kretyen se paske nou pa yo pa aprann nou sa pou yo aprann nou la constitution impériale de Dessalines de 1806 ki di ke pou être un bon haïtien fò w gon metye, fò w se yon bon sòlda, jodi a nou kraze lame n, eske nou te etidye konstitisyon enperyal sa, lekòl yo te aprann nou l? Ebyen vwala. Donk kòman fè yon seri de moun pèmèt yo ap di se vodou ki wotè peyi a? Alòske vodou nan prensip Makaya a ki di w itilize lanati pou geri w, vodou pa rekonèt famasi. Vodou pa rekonèt medsin blanch. Li rekonèt on medsin tradisyonèl ki baze sou la farmakope, la fòn e la flò de se peyi. Jounen jodi a nou bay la nati do. Misye te premye ougan ki te di nan televizyon pou kovid 19 nou gen dwa pran fèy amwaz tranpe nan kleren, bwè l an dekòksyon, bwè l an te. Pèsonn pa t okipe m, sof kèk moun ki te okipe m. De moun ki Ozetazini ka temwaye ki di yo te gen kovid, yo bwè fèy la m voye l ba yo, yo geri. Men, lè se Madagaskar k ap pale de fèy amwaz, tout moun kontan. Donk, le jou w aplike prensip vodou, gon seri de pwoblèm ki p ap genyen. Labib di, tande lotrejou, vodou di, si w frape m, men ki frape m nan m ap koupe l, paske w pa gen dwa frape m, mwen pa esklav ankò. Donk, il fo aplike les principes du vodou ki se konesans, ki se lanmou, ki se pataj, ki se prensip Makaya. E lè sa w ap wè ke vodou a li pi itil ke tout relijyon kolonyalis yo, ke tout relijyon esklavajis yo. Paske pa gen yon peyi o mond ki devlope pa lapriyè. Yon peyi devlope pa la kapasite de sè dirijan a twouve de zide ekonomik pou pèmèt popilasyon l soti nan mizè. Jounen jodi a se 85 pousan moun ki pa ka manje. Se vodou k fè sa. Alòske leta e legliz se 2 pli gran pwopriyetè teryen absanteyis. Ki sa yo fè a pil tè sa yo? Msye w konn al an pwovens. Ki sa w remake lè w al an pwovens?
an tèm de. De tè k ap gaspiye, degzòd riral. Imajine w, ki peyi omonn ki t ap gen yon jenès k ap depanse senk mil dola ameriken pou l al Chili, pou l pa t ap rele l pou l di l, bon, w gen senk mil dola ameriken, chache ven nèg ki gen menm sòm kòb avè w, Leta ap ba w yon lòt kòb ankò, fon biznis. Non! Se vodou ki fè kòb ona nan men Boulòs. Humm donk avan Nou atake vodou paske vodou son kay an pay lòt yo se kay an vid donk nèg k abite nan kay an vid ou pa voye wòch sou kay an pay m kwè w konprann Ok m konprann e eske ou prezante nou vodou a la kòm yon ideoloji. An nou di pito, vodou a ki sa li ye? Yon idewoloji oubyen yon relijyon? Ki kote nou te ka pi byen sitye l? Relijyon soti nan mo laten e grèk religare ki vle di makonnen e lye tout bagay ansanm. Alòske le vodou sèt yn fòm de panse elarji, s on spirityalite ansestrèl. Nan vodou m pa di w kòman pou viv. Paske lekòl kongreganis. Li di aske timoun al al legliz chak dimanch. Men vodou pa di w pou al nan yon fora chak dimanch. Vodou a pa eksplike w kòman viv. Vodou a di fason de viv ou li pral detèmine a pati de konsyans ou. Paske la la relijyon è le pli gran konplo kont lentèlijans e la panse rasyonèl. La relijyon.
Le pli gran konplo Kont lentelijans e la panse rasyonèl. M sa k fè w di sa? Paske li. Tout moun nan relijyon gon fòm de kapasite de refleksyon. An ale, on vit dans un pays tropical. Ki chante n ap chante? Blan plus blan que neige. Est ce qu'il y a la neige dans ce pays? Hum? Non. Ok dakò. Kòman w vle m ap chante blan plus blan que neige? Alòske se koton ki blan. Poukisa w pa pran egzanp koton? Tou senpleman paske Lewòp na pa de chan de konton. Lewòp gen nèj. Donk, w ap ostrasize m apati de sezon w. Si m fè tèl bagay, m pral nan lanfè. E pou w prezante Bondye w la kòm yon Dye mizèrikòdye, konpatisan. Epi l kreye yon lanfè. Donk, vodou pa gen lanfè, pa gen paradi. Vodou, lanfè, se lè w pa ka bay pitit ou manje. Paradi se lè w gen kòb nan mounn dò e lè w nan fouk yon bèl fanm. Se sa k paradi a. Donk konsèp ewosantrik yo, vodou a pa konnen yo. Donk on ou pa ka eksplike vodou a pati de kritè ewopeyen. Le vodou est à l'Afrique ce que la religion est à l'Europe. La sorcellerie est aussi à l'Europe ce que le vodou est à l'Afrique. Donk pa gen sòsèlri nan vodou. e an Ewòp pa gen vodou. Se kolonizasyon ki fè yon nwa kretyen, se kolonizasyon ki fè yon nwa kwè nan Bondye, se kolonizasyon ki fè ke yon nwa gwo dyòl menm jan avèm, gwo zòrèy, gwo bonm nen ap adore yon blan kòm sovè. Nou se sèl pèp sovè nou se yon blan o zye ble. E dans le paradis des blancs ya oken anj ki koulèm ki koulèw. Tout se blan. Donk se sa yo pot ba nou an e li pou n asepte a. Moi je le rejette. Mwen rejete relijyon.
Ok, jeneralman genyen genyen ati nasyonal la ki jere tout tout kesyon vodou yo an Ayiti. Kijan li ye menm? Ki dabò kijan pwosesis la ye? Kisa l gen kòm responsablite? Bon, ati a pa, ati a eli pa yon gwoupman de moun ki fè pati don sosyete. M pa rekonèt li kòm ati m. Ou menm? Non.
An se pou yon gwoup li ye? Pa pou mwen.
Paske mwen pratike, mwen pratike pur vodou. Dans mon vodou à moi, je rejette Dieu, je rejette les saints, je rejette la nitani. Mwen rejete libera nan vodou adep ati a yo pa rejete yo donk mwen menm mwen fè sa yo rele pur vodou m fè vodou ki te la depi lanui dè tan 5000 an o peyi de kemèt se sa m pratike le wa vodou osi tout adep yo se katolik on ga tè sa vle di moun kap di w bondye lavi moun kap di w sen jak se ogou. Mwen gen de bon rapò avè otanke vodouyizan, men mwen pa adere a sa yo pratike. Avèk idewoloji a? Non.
Ok. Paske nan vodou, nou pa ka chita ak moun relijyon pou lapè. Paske, avan tou, vodou pa relijyon. Paske le vodou è kontestatè e liberatè. Vodou pa ka ap chita a moun k ap kritike l. Mwen fin chita avèk yon nèg ki nan relijyon pou lapè lè l monte sou.

Lè w pale de relijyon pou lapè, èske w pa panse yo fè apèl ansanm avèk moun sa yo yon fason pou kapab gen plis lide yo sou sa k ap pase la? Se dwa yo pou yo fè apèl avè yo. Mwen menm se dwa m pou m refize chita avèk moun pou relijyon pou lapè.
Legliz katolik, legliz pwodestan vi di vodou. Si yo pa kritike vodou, yo pa gen adèpt. Kòman k fè ke m pral nouri yon chyen yo mete pou manje m, yo mete pou atake m? Donk chak ton vodouyizan al legliz ou nouri egregwa sanginè legliz katolik. Paske tout ougan sa yo kap chita ak relijyon pou lapè patati e patata, yo konnen ke si yo janbe, antèman yo pap chante nan legliz paske yo vodouyizan. Mwen menm se sèl bagay mwen te renmen nan kadinal Langue de Blois, Kadinal Langlois, kòman l rele? Langdebois, lè li te di ke yon vodouyizan pa yon katolik. E sè la pure vérité. Paske si nou te sese nouri egregò legliz katolik, pa t ap gen moun ladan yo. Si vodouyizan te pran responsabilite l, pa t nan fèt chanpèt dè sen, yo te prefere ale vizite lè fò ki on ete bati pa Jean-Jacques Dessalines, m ba w garanti ke tout lè zegliz alè èt vid.

Chikungunya, Ebola, Zika, tout se maladi laboratwa, de mèm ke lè kansè. Donk, pi gran kriminèl de listwa, se pa, se pa moun k'ap fè zam, se moun k'ap kreye maladi pou yo fè kòb. Lè medikaman ne guerissent pas. Ok.
Ok, nou pral, nou pral fini la, men vrèman yon avan dènye kesyon, kijan ou panse Vodou li menm li kapab ede Ayiti? Vodou ede Ayiti deja nan pi gwo viris ki te egziste. Se te le virus de l'esclavage. Paske lè w te pran 101 pèp diferan ki te soti nan tout Lafrik, yo pa t gen yon langaj. Le blan a fè se kon apèl la tour de Babel. Blan an divize nou nan bitasyon yo. Yo te separe moun ki pa t pale menm lang. Nou vin kreye yon lang ki rele Ayisyen. Mwen menm m pa rele l kreyòl paske kreyòl se yon ras bèf an Frans. Donk nou kreye yon lang ki rele ayisyen. Donk nou se sèl pèp ki kreye yon lang resan. Y a pa dot lang resan ki yon ete kreye. Wi, twa, twa mil syèk li gen tan.
Twa san zan de sa nou kreye yon lang. Twa san zan de sela. Poko janm gen oken pèp ankò kreye lang. Nou kreye yon lang. Donk vo, ayisyen an se yon ramasi de tout lang. Paske lè w di, lè w di masisi, masisi se yon vil Okongo. Lè w di madan Sara, Sara s on pèp. Lè w di on nèg li sanble a Baka, Baka s on pèp ke li rele Baka. Donk nou pa konn istwa nou. Lè w di on nèg Bòzò, sa vle di Bòzò s on nèg ki chèlbè. S on pèp ki rele lè Bòzò. Donk chak sa w di, li gen rapò avèk Lafrik kote n soti a. Lè w ap di koko, koko vle di men. Lè w di on nèg Bouki, Bouki vle di entèlijan, Wolòf. Donk tout sa n ap.

3 grann pwisans kolonyalis. Men se ke tu dwa savwa, vodou a toujou ete konbatu, men jamè abatu. Vodou se sèl mòn, se sèl sitadèl ke bòt relijyon pa ka monte. Jounen jodi a gon konsyans nasyonal otou de travay ke map fè ki son travay de dekolonizasyon mantal. Mwen se sèl nèg ki pran bib la mwen lil pou moun.

Mas pèp la se toujou dè esklav sèvil, dè nanti. Yon nèg w ap travay nan yon bank, yon machann bòlèt fè plis kòb pase w e yo egzije w pou byen abiye. Yon machann fritay fè plis kòb ke yon direktè labank. E sa k fè m te reponn Dimitri Vorbe sou paj YouTube mwen Bilolo Congo. lè l t ap di ke gon rasis sistemik nan peyi a. M di y a pas de racisme. Lè l te di ke ofisye de kredi nwa pa janm bay moun nwa parèy li kredi. Men dèryè lofisye de kredi nwa, y a les propriétaires des banques ki son des personnes de couleur blanche. Donk sè eu ki deside. E gade byen pou wè lesklavajè tèlman ankre che nou, ki sa n renmen di aprè Bondye se blan. Donk lè yon nèg de po klè, lè l rive nan yon ministè, yo pa mande l ki moun li bezwen, li antre. Men pou le nwa, on te fè atandr. Nou pa gen yon rasism ouvèrt, men nou gen yon rasism sosyal, kote kredi, avantaj akòde o jan de koulè. E gade byen pou wè, Se de nèg de mezon ki se depite de senatè kap bay avantaj a moun de koulè. Men se sèlman lè w vin gen pouvwa. Men lè w pat gen pouvwa, yo pat bezwen w. E nou se sèl peyi kote moun klè finanse moun nwa pou jete moun nwa o pouvwa. Ok.
Dènye kesyon nou gen yon gen yon plizyè òganizasyon nan dyaspora pami ladan yo idnh Ki ap batay pou dyaspora a kapab entegre vi piblik ann Ayiti. Ki lide w sou sa? Dyaspora a nan pa nan pa dwe goumen pou l entegre vi piblik. Dyaspora a se yon fòs finansye. Seli ki finans dirije. Boulos met prezidan. Eske Boulos janm fè pati de yon pati politik? Non. Se dyaspora a ki pou òganize l. Menm jan Boulos ka finans yon nèg, dyaspora ka finans yon nèg tou. Ok. E menm jan jounen jodi a Jovenel ap pran dè dekrè pou fè plezi a sè ti zami milattr, lè dyaspora finanse moun o pouvwa, y ap ka pran dè dekrè pou yo tou. Tu peux être italien et être président de la France. Le premye minis Manuel Valls ki sa l te ye? Il était premye minis fransè, la l poze kandidati l pou la meri de Barselòn. Paske sa maman est espagnole. Jounen jodi a, si yon Ayisyen fon timoun lòt bò, timoun sa gen plis chans pou l prezidan dè Etazini tan pou l kazèk peyi Dayiti. Nou renmen lajan dyaspora a, men nou pa bezwen l. E se le sèl rezèvwa dentèlijans, de konesans. et de finance paske gen nèg ki rich nan dyaspora ki ta renmen antre vin bati men ti nèg nwè parèy li ladwann pral blokel donk il faut ke dyaspora sa met tèt li ansanm ekri manifès de sa li vle pa gen oken peyi o mond ki ka bloke pitit li ki an tè etranjè ka al chache lajan pou pèmèt fanmi l viv. Paske ki sa k fè yon nèg yon ekspatriye ekonomik? Se mizè. Pa gen moun ki pati la pou afè bon. Tout moun pati pou yo al mete entèlijans yo o pwofi yon lòt peyi. On a opòtinite patou dan la dyaspora. Gen nèg k ap fè machin. Machin Chrysler, dènye Honda, se Ayisyen ki desine yo. Ou gen Ayisyen lanaza. Ou gen Ayisyen ki mè. Men, ou gen Ayisyen ki miltimilyonè. Lè w pran Boston, yon seri de kote, se rezèvwa de somite Ayisyen. Le Kanada, twa ka moun gen entèlijans Ayisyen. Men jounen jodi a, kòman fè ke moun sa yo pa ka dirije peyi yo tou? Donk, se tèt yo pou yo met ansanm, pou yo fè biznis, pou yo fè bank. Paske ou pa ka ap itilize menm kreno a de bank k ap kakò la. Jounen jodi a, dyaspora voye kòb pou pitit li, pou sè l, pou manman l. mezon transfè yo ki dirije pa ki pa dè bank yo deside bay kòb la jan yo vle. Yon dyaspora gen dwa gen yon pwoblèm la, li gen yon kont. Li gen 10.000 dola ameriken sou li. Manman l mouri, l gen yon moun lopital. L al chache 5.000 dola, yo di l non, se 500 dola yo ka ba li. Sa k enpoze dyaspora fè bank li? di Kameroun se pou etranje. Sa k enpoze dyaspora a fè di Kameroun tou. Sa k enpoze dyaspora a egzije Leta ayisyen pou l ba yo tè. Menm jan l bay legliz tè a. Donk bagay la se inyon, se met tèt ansanm, se ekri manifès, se presyon. Paske pa bliye Ozetazini lè yo te di nou se nou ki te vin ak sida, nou te tranble Brooklyn Bridge. Jounen jodi a dyaspora ka tranble Ayiti. Donk se tèt ansanm. Donk se sa vodou a pwone. Tèt ansanm. Yon sèl dwèt pa manje kalalou. Ok. Ayibobo pou ou.
Se te yon plezi. Bon, se a mwa de vou remèsye. E se premye fwa m tande pale de jounal La Diaspora. E m espere ke ti moman sa. Nou trè jèn. Nou trè jèn. Enben, n ap grandi.
N ap grandi. Ayibobo pou nou. Dakò. Se te yon plezi.
pataje.
Dakò. Ami entènot, se te yon plezi pou nou te fè ti pale sa avèk Bilolo. Ansanm avè l, nou te wè, nou, nou te wè anpil, anpil, an, anpil bagay de Vodou a. Tankou jan m sot di l talè a, nou te ka fè yon jounen ap pale. Men, piske fòk nou fini, nou oblije fini. Nou ba w randevou pou yon pwochèn fwa.